otorize Dao ke nou kanpe jodi a nap salye tout manm Dao nò sid wès keswa kote yo ye e nap fè yo konnen ke vodou an se nan men yo se yo menm kap kontinye travay ke nou menm nou kòmanse ayibobo ayibobo ayibobo ayibobo.
Wap zo mal tou e. Bon, sa ki enpòtan pou nou sezi, se ke lè nap pale de vodou nou, nou toujou di ou vodou etènèl la. Vodou a, li devan nou, li dèyè nou, e li nan lenfini. Donk pandan ke nap pase nou menm sou tè a la, nou gen responsabilite pou nou mennen vodou a byen, nan tout dimansyon li, relijye, rityèl, espirityèl. E se sa ke nou ap ofri moun yo jodi a la, pou nou viv yon Vodou spirityèl, e pou n ba moun yo yon sètitid ke ke se Ougan, ke se Manbo, ke kisa w ye, sèvitè, pou nou vin dè pèsòn ekstraòdinè. Donk se sa ki enpòtan kounye a la. Paske respè a, se nan nou pou yo jwenn li, se pa akote. Se nan nou pou yo jwenn respè ak fyète a, pou timoun yo jwenn chemen an tou dwat trase devan yo, pou yo konnen se la pou yo vin evolye. E pou sela, fòk nou menm nou kapab fè egzanp lan. Fòk nou kapab yon egzanp nan respè, lanmou youn pou lòt, pou nou respekte sa zansèt yo kite pou nou avanse, yo menm k ap vin apre nou, pou yo ka prann nan men nou nan tout respè. Bon, e esansyèl ankò tou, fòk nou sispann goumen antre nou. Nou ka ranmase fòs nou pou n goumen avèk lenmi. Lè n jwenn dèyè lenmi, men nou kapab ede goumen antre nou. Sa a, li lè pou n ranmase karaktè nou, ouvè espri nou, pou nou konn sa yo rele moun, pou nou konn sa yo rele fratènite, solidarite. Se sèl bagay k pral pèmèt nou gade koyezyon nasyonal la, pou ke peyi a kanpe ak tout pitit li. Ke se swa sa k anndan ni sa ki deyò pou n konnen nou fè yon blòk ke yonn ka konte sou lòt. E sa ke mwen ta renmen pandan w di sa, fò nou swiv sa zansèt yo te di, fò nou sispann trete frè nou de sibaltèn, fò nou sispann trete frè nou de mwen ke nou. Alò sa nou genyen pou nou fè, se pou nou konnen devan badji a, devan ou fò a, nou tout se youn paske nou se maji nou se wanga si nou poko kapab rive konprann ke nou tout se maji nou tout se wanga nou tout se youn paske son sèl vodou on sèl nasyon pou nou konjige nou pap janm kapab rive ayibobo sitou
kèlkanswa fason yon moun wè yon lòt devan zye w fason ke ou pèsevwa li fason ke ou vle abese li ou vle imilye li konnen sa w vle fè moun nan Se nan ou deja li ye. Se li ou pote nan ou ki fè se li ou ka eksprime. Donk li enpòtan pou n kòmanse e konprann lòt yo. Fè ak de konpasyon, de konpreyansyon. Lè sa nan ka pale de lanmou, de solidarite. Se le respè de lòt. Nou pa oblije wè lavi a menm jan. Nou pa oblije konprann bagay yo menm jan. Nou pa fè menm wout. Sak sot nan nò wè bagay yo yon jan, nan sid wè bagay yo yon jan. E tou es une question de perspective, kote w ye a, sa w ap gade a nan do w la w pa wè l, se w ki wè sa k nan do m nan. Donk nou pa ka vle pou nou wè bagay yo menm jan, pou jan nou vle bagay la fèt la pou l fèt non. Fòk nou lè pou n ka chita, nou fè konsansis, nou konsète, nou pale, epi pou n ale dlavan. E fè ke reyinyon, seremoni vodou a, li ofri w li. Tout moun, se sa k fè nan vodou, seremoni vodou a, pa gen yon ofisyan kòm tèl. Se tout patisipan ki kapab entèveni selon lè jan espri an manifeste. E lè espri an vini an, fò w akeyi l. Sa vle di tou, jan yon moun parèt devan nou nan sosyete a, nan biwo nou, lakay nou, nan yon pati politik, nan yon mouvman politik, ou fèt pou akeyi l tankou se yon lwa w ap resevwa. Ayibobo!
Ebyen pou sela, si m konprann sa w di an, se ke chak moun nou gen yon plat men ki gen senk dwèt. Chak gon longè diferan, alò ke nan tout pozisyon ke w ka retwouve w sou tè sa, chak moun sipoze respekte pozisyon on lòt. Chak moun sipoze travay selon sa zansèt yo mete pou nou avanse avèk on travay komen. E se diferans la ki fè valè nou, e sa k fè tout moun ap chache on konpleman Mwen avèk ou, yonn konplete lòt. Mwen avèk lòt yo, yonn konplete lòt. Si ou menm poukont ou panse ou total, ou gen tout bagay, sa w ap fè la? Nou pa ka la. Zafè nou chak nou manke yon mòso, nou chak gen yon bagay n ap chèche, e se nan men yon lòt pou n jwenn li. E m ap fini avèk yon ti blag m te renmen anpil, te gen yon eleman ki te yon nèg, misye te egoyis, mechan, malewè moun, misye sesi, l pretansye, l tout bagay yo pou li. Epi misye mouri. Epi antèman misye rive, epi yo mennen misye nan simityè. Lè yo rive nan baryè simityè a, epi yo depoze sèkèy la devan baryè simityè a. Epi yo di misye, bon, ou wè jodi a la, si w vle, w a rantre si w kapab. Donk, sèkèy la rete la, paske pa gen moun ki mennen n ale. Misye pa ka mennen tèt li ale. Donk sa vle di ke on a bezwen de lòt. On a bezwen de lòt dan sè diferans, dan sè kalite, e dan le respè. Ayibobo ebyen sa w di la kankou m vle fè w konprann ke kofrefò pa swiv kòbya paske si kofrefò te kapab swiv kòbya yo te mete l la kofrefò a t ap pran l t ap rantre l alò kèlkeswa lajan ke w gen kèlkeswa sa w gen ou toujou bezwen yon èt imen ki sanble w pou nou rasanble e pou nou kapab avanse alò pou m fini M ta ka di w frè mwen, nou konnen aktyèlman nou a peyi nou an nan yon kriz. Mwen kwè ke tout moun prepare pou yo detwi le 18 novanm. Nou bliye ke si se batay nou te batay kont kolon pou nou te mete yo deyò, nou te fè yon feso ansanm e ke kounye a olye ke nou eseye chase lennmi, se tèt nou n ap chase, se frè nou n ap chase. Alò 18 novanm, olye ke pou nou ta pran baton, dife, manchèt pou nou koupe tèt frè nou, tèt sè nou, pou nou chase moun, an nou wè ke si n a mete nou ansanm pou nou fè yon revolisyon, paske gen bon konplo, gen move konplo, yo te fè yon konplo, yo te detwi. Premye papa peyi a nou menm ann eseye fè yon konplo ki bon konplo sa pou nou met tèt nou ansanm pou nou konnen chèche kisa k bon pou nou kisa k ap avanse nou pou nou kite pou sa k ap vin dèyè nou yo omwen pou nou konnen demen nou te fè yon bagay n ap di ayibobo ayibobo ayibobo ayibobo.